E tank rive, paske ou konnen. Lè w gen yon apèl konsa ènmi anpil fwa ap eseye jwe avèw tou pou antre nan distraksyon. Men, lè w ap gade malè k ap rive la a, nou pa ka al pli ba ke sa. Ou konprann? E ènmi ap prepare l pou l fè dènye atak pou l detwi nou konplètman. Se plan sa. Tout lè w ap pale bay de Ayiti k ap fèt la la, sa k ap fèt la la, gouvènman y ap mete la, konbyen. Se plan, se plan, se plan. Pou yo detwi nou sekrètman. Oke? Pou yo fè n kite peyi a, kouri ale, al dèyè manje kay Babilòn. Danyèl chapit 4, li di gwo pyebwa sa ki reprezante Babilòn, tou de Babèl la, tout moun ap pase anba pyebwa sa yo pral dèmanje. Men, e, men yo pa konprann ke anpil ladan yo pral gen pou retounen. Si yo pa mouri nan Babilòn, y ap gen pou retounen. Sa k predestine pou retounen, pou vin rekonstwi peyi a an sentete, se sa. Nan Bib la, w ap wè Ayiti, Jewova refere de Ayiti kòm le dezè de loksidan. Ou pap wè non Ayiti ekri, men wap wè l pale kòm le dezè de loksidan, oubyen tou lap pale l de montagn, de tè montanyez, li di kòm le Sinayi dan le dezè. Avèk Kiskeya ou Boyo, e sa Kiskeya, tè montanyez la, ki gen fòm boyo a, ki gen fòm soulye a. So, se la ke nou ye, konsa wap jwenn Ayiti nan Bib la, kòm le dezè de loksidan. E nan mitan dezè la ap gen yon owazis, ap gen yon ti kote, se Tigwav. Yon ti peyi Ayiti, yon ti vil Tigwav. Yon ti mesaje. k ap restore ti chemen etwat ki dwat la pou ti twoupo a ka rasanble. Paske sonje lè Jewova t apral frape lemonn, I mean, zòn Sodòm ak Gomò, ankò tou menm ba yo, wi, enhen, pou imoralite, pou omoseksyalite, enben, li te di yo,

E sa k fè ke gouvènman ap eseye, yo t ap eseye itilize Jovenel Moïse pou yo wè si yo ta retounen, pou yo ta fè pase lwa Marsi Madi. E sa p ap pase. Atravè lemond, Etazini eseye ap fè pwomosyon pou tout y ap mete depite, senatè pou yo ka pase lwa Marsi Madi. Paske se anba satan yo ye. Tout moun sa yo. Tou lè gouvènman de se mond. Tout prezidan. Se de satan. Satan k ap mennen yo. Pou l kondi yo la a. Pou l kondi yo la a. E kòmsi Satan vle fè Jewova regrèt ke l te fè lòm, menm jan epòk Noye, li di Jewova te regrèt kòmsi l te fè lòm. Paske men gen anj dechi yo ki vin kouche avèk lòm, avèk fanm yo. So, se la a kounye a, e kòmsi pou Jewova regrèt ke gade lòm li fè a imaj li, a resanblans li. Byen l fè, li di, lèzanimo selon lèr espès. Hein men kounya satan vin fè lòm vin achi tankou chyen olye de God yo fèl kòm dog 3 karaktestik bèt li pa lwa e 3 karaktestik chyen wi tankou chyen wè ap fè sèks pa dèyè epi yo pa gen yo pa gen ankenn bagay non ke moun ap vini ki mele chyen e sa yo relo wap wè etazini mouvan Pedras madivin yo e sa yo rele yo e kòmsi kounya yo come out of the closet adi ke yo soti kounya nan kabinè kote yo te mete yo kounya yo pa nan rans a men leve yap fè sa kounya wap kondi wè fia fia bo bagay e gen lwa yo kòmanse pase ou paka pale yo mal e pwoblèm so chyen e konsa li ye pou imaj bèt la li di w renmen lajan bay materyèl manje nan filipyen 3 yo va di w moun sa yo se vant yo ki dye yo. Ebyen wap wè Chen an la ou lago manje la Chen ap batay li vle lik menm lè manje a twòp e lik pou ap manje l li vle batay e la imaj bèt la wi a moun lajan fè la sou tout bagay ki mal lajan tankou wè peyi etazini ap vòlè bay petwòl kay moun tout chan e sa yap fè pou lajan Lap batay. Dènye bagay li di w chyen an mak bèt la, ògèy la. Chyen an, nan zòn nan la piga lòt chyen pase. Lap kòmanse jape, batay, non sa e teritwa pa l. E sa. So dòg la lè li di w chyen an, en, li te fè animo selon lè espès. Epi Jewova vin fè lòm nan fen sizyèm jou a, li fè lòm a imaj li, a resanblans li. Se chedèv kreyati l. Satan di Jewova, Bon, m pral fè Adan e Èv peche. Apati de Adan Èv ki pache, peche m pral fè lemond tonbe nan peche, w ap rive otè kòmsi w regrèt ke w te fè l. Kòmsi Jewova ap bay advèsè a vag. Wi, ap bay advèsè a vag. Gade, menm lè l ban n avètisman, inatansyon, li ban n ti kòmandman, menm anvan konstitisyon kòman nou dwe viv, Jewova ban n de kòmandman ki anbrase tout aspè de vi a. Nan Bib la, sa yo nan Bib la. E sa k fè blan vin pèt avèk ba li di w Ansyen testaman an, pou w pa menm gade sa yo Ansyen testaman an pa enpòtan ankò. Manti wi. E nan ansyen testaman an, poukisa l pa de testaman ansyen, nouvo, se yon kesyon de san, ok, nan ansyen an se te san animal ki te itilize pou raple nou fè bagay ki mal, men nan nouvo testaman e san Kris, e nan sans sa ansyen e nouvo a, men se pa yon kesyon de kòmandman yo toujou la, kòmandman l di w pi gwo transgresè a, kisa k peche l di w peche, transgresyon de kòmandman, sa vle di ke men kòmandman yo te toujou la. Se sa k fè nan tan lafen an. Mande padon ankò. E sa. So nan tan lafen an yo va di m ap voye de santinèl, e sa k fè nou la kòm de santinèl. Jeremi 6. Li di m ap voye de santinèl k ap di nou men ansyen santye yo, mache ladan l pou n jwenn repo pou nanm nou. Men l di pèp la di yo pap mache ladan l, paske pèp la fin akoutime, li fin dakò, santi l konfòtab nan sistèm blan an. kolon yo et ansenye nou an, sistèm peche a. Paske peche a fè lachè plezi. Men nèg la k nan idolatri, adiltè, k nan tout bagay, kounye a yo pa pran plezi a ase nan gason a fi, nèg la wè fò l fè eksperyans gason a gason. Menm jan nan yon nèg konn kòmanse nan dwòg, nan fimen, nan pay, hein, nan marijuana, apre sa moun nan vin pran kokayin, li vin pran ewoyin, bay l bezwen plis feeling, li bezwen high. E men e sa k ap tiye n nan wi. Kòm li di jou manje pye bwa sa manje sa wap mouri ebyen se kòm sa so kounya so tan de restorasyon sak fè yo va di map voye mesaje m map voye espri eli pou retounen kè dè zanfan ou pè nan mitan ti moun izrayèl yo pou l jwenn ou fèb le rèst li kwa kè ti moun izrayèl yo epapiye o katrekwen de latè ou tande sa l di yo tounen kòm sodòm a gomò. Ou pa wè Ayisyen, ou pa wè nou menm timoun jwif yo, gwo imitatè. Depi nan istwa nan Izrayèl, nan Kanaran wi. N ap imite Asiryen yo. N ap imite Babilonyen yo. Kounye a nou vle plis Fransè ke Fransè. Nou vle plis Ameriken ke Ameriken. Kounye a yo itilize televizyon pou brake sou nou tout vye mès yo, koutim pa yo. Bon, kounye a n pase krèm sou po nou pou n chanje koulè. Se, se, kèl abominasyon! E wap wè gen moun ki swadizan yo k al lekòl. Kòm nou toujou di, sistèm gen la se mizedikasyon. Mizedikasyon dè nèg, dè nèg jwif. Oke. Lè yo vini, y ap fè yo fòme edikatè, fòmatè. Yo fòme pou yo vin fòme nou nou menm. Oke. So nou se yon pil moun ki pran nan gran twonpri. Kòm li di satan sedui tou lemond. Hein. Menm pèp Bondye a ki te gen konesans laverite, Jewova te ba yo stil de vi. Hein Men blew pa et avek lajan epi yo kraze stil de vi sa. Yo fèn dezapresye l. Bib la di men manje w dwe manje. Yehova fè n a imaj a resanblans li, di nan Levitik 11 men manje n dwe manje. Bon, moun yo yo di w nan nenpòt sa Bondye kreye li bon. Yo pa konprann non. Tout sa Bondye kreye li bon, men pou sa l kreye l la. Bondye pa kreye kochon pou moun manje. Li kreye kochon pou netwaye lakou lakay ou. Lè w lage po bannann w atat pou kochon manje. Menm lè w al nan twalèt nan tan lontan, nan Izrayèl la tou, ou fouye twou ou lage eskreman, men gen de lè bèt konn vin manje l, kochon konn manje l tou. So, men e pa pou moun, li pa bon pou nouriti moun. Huh. Ak fò anpil moun yo kochon konsa, yo manje twòp vyann kochon. Men, Dessalines pa vle wè blan kochon. Uhmm. M pa konprann non. Pase blan yo menm renmen kochon, yo pil kochon yo ye. Y ap aji tankou kochon. Ou vin enpur. Pa yo menm ki entwodui kesyon nap pale sèks avèk animal. Ok. Fè sèks avèk bèt. Sa e bay enpurte. Sa e bèt. Bèt. Afè yo menm ki renmen rat, ki renmen manje bagay lòt bagay sa yo, tankou Chinese yo, lòt moun, lòt nasyon sa yo. Li di les nations étrangères ne connaissent pas la voix de Dieu. Ils ne connaissent pas les commandements du Créateur. E a nou menm yo va reveye. Li vle nou se yon pèp sen. Kò sen, un esprit saint, l'esprit saint dans un corps saint, kò nou sen, sa yo va di pou n manje, pou n met ladan li, li pou n met ladan l. Ok. Sa klè. Li ban n kòman pou n edike timoun. Li di n timoun nan fò w kale l. Men nou menm n ap swiv televizyon, oh blan, blan li menm, oh ou kale timoun nan, timoun nan kale polis pou arete w. Moun yo kòmsi yo vle plis ameriken ke ameriken. Kounye a, yo pa bat timoun ankò. Yo pa gen timoun k ap domine kounye a. E yo pa te konnen tou sa. Ou pa wè timoun k ap dirije n. Ou pa wè non kay anpil fwa. E sa timoun nan vle li k ap fèt nan kay la a. Wòl yo ranvèse. Premyèman, w ap wè sa fanm nan vle k ap fèt nan kay la. Kòm yo konn di gason sanble fò l ta pran kilòt la, yo bay fi a kalson an. Se sa k ap fèt. Kounye a rive pi lwen, se timoun kounye a k ap domine granmoun. Efe timoun e dezi ti oh ok tel non pa li renmen sa oh a epi konsa sak fè kounya timoun ap tire granmoun konprann tankou nan etazini timoun konn pran zam yo al lekòl yo tiye anpil lòt elèv yo tiye moun lakay yo konprann sa m tou hey e men bagay nou gade anpil televizyon esak fè kounya bagay gang vin pase twòp fim ganstè ap pase tout moun vin konsa. Ebyen se sak pase. So fòn pran konsyans. Nou pa ka pale de Ayiti pa peri, Ayiti ap re radòt. Toutan n pa repanti tout bon vre de mal an pi nou prale. De mal an pi. E blan fenk kòmanse ap achte lidè nou yo, lidè nou yo pil restavèk. Moun sa w pa ka ban mennen nan kenn liberasyon. So fò n sòti nan sistèm gouvènans mond lan, sistèm relijyon mond yo, epi retounen a kilti pa n. Kilti pa n, li di l ap fè de nou menm dè prens e dè prètr e nou renyeron su latè avèk Kris a son retou. So se preparasyon sa tan, fen tan sistèm mond lan, lè l pale w fen mond lan, ta, te ap toujou la, hein?
Ou te mèt. Wi.

Rèn ki pral etabli sou latè se rèn de sentespritokrasi, olye de demonkrasi. Fò n di tout moun yo klè, e pa demokrasi, se demonkrasi. Paske l di w Babilòn fin tounen yon kaj de demon e despri enpi. So fò moun yo, sa k fè l di w ap konn verite a, verite ap libere w. E sa k fè l di w nan tan lafen an, li di, nou p ap batay avèk lachè e lesan, men se kont espri demonyak, espri rebèl, Pa espri ki dirije lamatyè, se sa pou moun konprann. Menm jan w gen yon bon panse ki vin nan tèt ou, ki fè w fè yon bon aksyon, moun di sa se Sentespri. Fè w konprann? So, menm jan an tou, movèz panse vin nan tèt ou e move espri. E sa k fè l di w, Il eut guerre d'abord dans les cieux entre Michaël et ses anges, anj fidèl yo, et le dragon, Satan, et ses démons. Anj rebèl yo, yo k demon. Men, yo kache Epi yap pran kontwòl mind moun, panse moun, kè moun, kò moun! Esa k nom bèt, imaj bèt, mak bèt la, se sèpan an, se dragon an ki vin okipe kò moun, fè moun wè kò yo se pou yo pran tout plezi yo kapab pran, pou kè yo pran satisfè nan tout sòt de vanite, pou panse yo ale nan tout fòm de dominasyon pou yo domine lòt, ògèy. E sa nap swiv. So yo bonbade n avèk bagay sa atravè televizyon. Men kounya menm atravè telefòn selilè kounya bon yo pote l a notre porte. E sak fè l dou. Moun bèt, moun yo ap pran bèt ni sa k rich ni sa ki pòv. Wap wè moun ap vann sa yo gen pou yo achte yo selilè. Tout bagay paske men yo rann li a votre porte. So kounya lonte moun gen mwayen yo ka gen televizyon bay sa yo. Men kounya yap bonbade w avèk pònografi. Gen etid ki fèt yo montre w pa egzanp lè moun al travay pa egzanp Ozetazini menm nan lòt kote yo tou. Moun yo kap travay nan biwo anpil fwa pi fò tan plis ke 70 pousan pase e nan gade fim pòno yap fè nan biwo nan tout bagay wi. Apèn yo pran ti tan pou yo fè travay yo sipoze fè a. So fò n konprann.

Se responsablite nou menm kounye a pou n kraze sistèm sa a. Sistèm peche, sistèm Satan an. Nou aple pou n venk sistèm mond Satan sa a.
Wi, gouvènman dèzòm avèk relijyon. Paske se espri e matyè. Gouvènman yo reprezante pati fizik la, relijyon yo reprezante pati espirityèl la. Fò nou venk sistèm sa yo. Tou de, e li Bib la rele Bèt de latè epi bèt de lamè. Bèt de lamè, li di se bèt dè nasyon, dè gouvènman de se mond. Bèt de latè la, se bèt relijyez la. Ok, ki gen nan tèt li papote avèk tout lòt sistèm koripsyon gouvènman tou. E sa k fè Bib la di w ki evanjil ki dwe preche, ki bòn nouvèl? Bòn nouvèl di wayom de Jewova. Se wayom. E sa k fè n di kòman se Tigwav rejte kesyon fèt Nòtredam. Nou pa Nòtredam. N ap selebre nesans di Wa

1847 a 1859 ok so nan tigwav li fèt ki gen 12 seksyon kominal pa se pa pa chans pa yo va diw gon kotel te prepare apokalips 12 wè chif 12 apokalips kisa 12 yo va di gon kotel prepare pou elil yo vin rasanble nan tan lafen tigwav sera le lye de ayiti sera le lye de refij pou lè zeli dizrayèl. Douz mil de chak trib pou vle 144 mil de douz trib Izrayèl nan tan fen sistèm mond lan. Pandan sistèm mond lan li menm pral nan konfli, poukwa tan de tumult pami lè nasyon? Poukwa sevèn panse pami lè pèp? Y ap nan konfli, e sa k fè gè, gè Risi Ikrèn nan se prelid la. Nou pral rive la a nan twa zan edmi. Vende out la la, vende out revòlt dè zesklav yo. Vende out pral fè twa zan edmi, egzakteman, karannde mwa. Rafèl di w, tan tribilasyon nan tan lafen e setan, twa zan edmi, twa zan edmi. Gon premye twa zan edmi, w ap wè gè la, men li poko ap pwopòsyon mondyal. Dezyèm twa zan edmi an, l ap mondyal. So, gè Ikrèn nan te kòmanse 22 fevriye 2022. Ou wè chif 22 a? Paske 22 endike w tan lafen. Sa k fè Bib la, dènye liv nan Bib la, se Apokalis 22. Sa fè el, alfabè ebre a l gen 22 konsòn. So, an 2022, fevriye, fevriye dezyèm mwa, 22 fevriye 2022, Lè sa m sonje apre m fèt nesans mwen 28 desanm epi m t ap priye m di Jewova fè m konprann nan ki faz nou ye la li di m cheval m te pataje sa avèk nou menm santinèl ki gen kontak avè m li di cheval wouj la pral kòmanse galope cheval gè la m sonje sa epi fen desanm epi e konsa 22 fevriye cheval wouj la e sa k fè kominis yo gen senbòl wouj sosyalis bay sa an li di cheval wouj la pral kòmanse galope. Be 3 zè demi la so lè w wè Putin lè w wè Putin rankontre avèk Trump yè a 15 out la nan 7 jan kò e 22 ki pral make fen 3 zan edmi premyè faz batay la e garanti kounya kòm y ap pale de pè sa se blòf bib la di They don't know the way of peace. Yo pa konn chemen lapè. Li di, pandan y ap di lapè, lapè, soudènman gè a pral kontinye, l pral eklate. Se sa k fè nan Dànyèl, li pale o wa di Nò la k ankontre avèk wa di Sid la. Li di menm lè y ap pale youn a lòt, y ap pale de lapè, men e manti y ap bay. An, gè mondyal la, li di w van pral soufle o katrokwen de latè, e kat van yo. Li di kat van yo pral soufle. E 4 van lagè la. Sa di ke lòt peyi pral antre ladan l. Lè sa di pral otan de grand detrès ke lemond poko janm konnen depi lemond egziste. So Satan li menm sa l ta pral eseye fè la se pou detwi latè. Pè li wè l pèdi, tan l fini pou l dirije. Yehova ap prepare nou menm vrè eli timoun Izrayèl yo pou l rebann kontwòl latè, pase destine n sa e sa l pwomèt nou, n ap renye avèk Kris ki pral retounen an, e nou k ap vin prepare retou Kris. Men menm responsablite m. Se sa k fè lè m kòmanse pale, m toujou di, Onon de Papa mwen, Yewova El Shaddai ki sen, sen, sen, onon de gran frè mwen, Yeshua, Mesi Nazarèt la, mwen, sèvitè Yewova, sèvitè nou, frè nou, Moïse Josué Israël, mwen salye n nan lagras, lapè, lajwa e lamou nan Sentespri. Ke Yehova beni lèv mwen ki pral pale, ke l beni orèy nou ki pral ekoute, konsa pou non l glorifye, pou non l magnifye. Gen moun ki konn repon menm avè m, A, frè mwen sa ap di Yehoshua, Jezi gran frè l. Yo pa konprann anyen non, men se yon reyalite. M se yon ti frè Kris, fizikman, m soti de David, e pa pa lafwa, non, nou, nou pa Izrayèl pa lafwa, nou se vrè pèp de labib la, le pèp di liv. E konsa moun mizilman yo, moun mizilman yo ki gen Koran, ou konn kòman yo rele nou menm vrè Jwif yo? Le pèp di liv. Yo konnen sa. Ok. E sa k fè, Yehova revele nou fason de viv. Li ban n vrè kalandriye l. Tou lemonn anba kalandriye women, blan women, katolik women. Fò n konprann sa klè. Nou, tout moun yo echwe. Kalandriye pèmèt ou rejwenn lè fèt de Yehowa. Kesyon ap pale ou 15 out, y ap pale Notre Dame, pil rans sa yo, tout lòt fèt n ap kenbe yo ki pa gen ankenn rapò avèk lè fèt de Yehowa ke nou jwenn apati de vrè kalandriye l. Men, men m al ann Izrayèl, li revele m vrè kalandriye l depi 1990. Paske san kalandrye l nou pa ka jwenn vrè fèt li yo. Men l te gentan di, Izrayèl, nou menm, nan dezobeyisans nou, n a pral pèdi konesans vrè sen saba a. Men l di, Nan tan lafen, l ap fè nou resonje l ankò. L ap repote nou konesans ankò. Sa k fè li fè mal ann Izrayèl, li ansene m pandan karant jou konsènan wayòm ni, kote wayòm ni ap kòmanse, Ayiti, sa k Ayiti a, sa k Tigwav la, Mwen menm, elèm ann Izrayèl yo ap reve anpil bagay de Tigwav, mwen pa t janm konnen. Pase w konnen. Fin fè primò kay frè, apre sa al Pòtoprens, m fè sizyèm filo kay Anglad, Woje Anglad, epi apre sa m al Etazini, m al nan inivèsite. Sa di ke konbyen bagay m pa t vrèman konnen de Tigwav. Tankou, l ap fè m konprann sa yo rele Tapyon an se Siyon, se Zayonn, e li k mòn Tapyon e mòn Tapyon Ziyon. E pi wo somè a w ap wè Tigwav, pi wo montay, pi w sote pi wo nan mòn Tapyon yo rele l Piton. E pa nou k bay non sa a, e Jewova. Piton vle di pli wo somè. Pli wo somè de Siyon, de montayn Siyon. Men lè m rive ann Izrayèl, l ap montre m tout bagay sa yo. Fè m konprann douz seksyon kominal. Paske lè m Tigwav, m pa t ap grandi, m pa t konn bagay Tigwav gen douz seksyon kominal. M pa t konn bagay sa yo. Men, se sa k fè pèp la ap peri fot de konesans. Pèp la dwe reveye, sitou nou menm. Swadizan Ayisyen, vrè Jwif Mesyanik, pe Tigwav. A di ke nou gen yon gwo responsablite devan n. Kòm nou di, nou te kase chenn nan epi pase Ayiti ki mezon David la, wa a. E sa k fè nou se limyè, nou te kòmanse limyè monn nan. Sa k pase? An 1803, 1804, batay Vètyè, bay sa yo. A di, lyon an e sekwe nou sekwe kò n, lyon an sekwe kò l epi l kase chenn pye yo. Li kase chenn yo. Sa e, liberasyon fizik la ki te kòmanse. Men, kolon yo vin mare chenn nan nan vant nou. Epi nan tèt nou kounye a. Men, se responsablite n genyen. Lè n retounen sèvi Kreyatè a, fòs toutpuisant li pral parèt pou l kraze chenn nan nan vant nou. Kòm gen yon ansyen prezidan n ki te di yon epòk, Lapè nan vant, lapè nan tèt. Enben, de nou menm l ap soti. Shalom.
Shalom.
Se sa k fè m sonje ansyen prezidan sa k te di sa, l te ekri yon liv wi, Shalom, 2004 oubyen kèlkonk. Ba ou konnen l te fè kèk tan ann Izrayèl tou nan etid de wa konsa. Ki enteresan. 1990, lè l t apral prezidan, se menm ane sa a, pèsonaj sa a te parèt a mwen menm nan dòmi an, li di m, Al ann Izrayèl, m ap fè w konnen kiyès ki pèp ou a e sa m pral fè avèk pèp ou a. E m sonje pandan m ann Izrayèl, nan yon vizyon, epi pèsonaj la montre m, epi m wè yon zwazo, epi ki gen yon tèt ou pèsòn sou li, epi Tèt ki moun sal te se tèt vizaj prezidan Aristid. M sonje sa, m sonje lè m sot an Izrayèl. Jou m sot an Izrayèl an avril 1990 la, se lè sa Ayisyen yo t ap fè mach kont sida a Nouyòk, Bwouklin, Nouyòk. Lè sa yo sekwe brij Nouyòk. M sonje lè sa, m desann avyon an, m pran taksi, epi Mesye taksi a di m, Kote w sot la? Men l wè se avyon ki sot ann Izrayèl kote m desann lan. Epi m di, M sot ann Izrayèl. Li di, Sa w sot fè ann Izrayèl? Li di, Jan sipri. Ebyen, m ba l yon ti ide de revelasyon ki te kondi m ann Izrayèl la. Epi li di, O, Ayisyen yo an fèt la a. Y ap fè yon gwo mach jodi a nan Bwouklin Bridj wi. Epi m sonje, mwen di misye, Kisa? Epi olye m al lakay mwen, m di misye, Lage m nan Bwouklin Bridj. Ou konnen m pa t m pa t vwayaje avèk anpil bagay pou m al nan jèn san Izrayèl, se avèk yon ti sak bakpak yo. Anyway, Y al lage m nan mach la. M sonje lè m rive lakay, m ap pale a papa, manman m, a paran m yo, epi m ap esplike yo kèk revelasyon m jwenn pandan m ann Izrayèl la. Epi, e konsa m wè Ayiti Obsèvatè lakay la, Nouyòk. Epi, Ayiti Obsèvatè, epi m wè foto yo make men lis kandida, paske sonje eleksyon ta pral fèt an desanm 90.